Ti fi yo Fatma La fille unique de l'eau Fatma pou le moman e sèl mwen l gen si gen lòt m pa ko konnen l Mwen te gen yon doulè anba vant mwen ki se 20 oktòb 2016 Sa se 4 lan m te fè a 20 oktòb 2016 Mwen ale Fatma Lè m rive doktè ki konsilte m nan li di mwen gen yon kis tordu nan ovèm fòk mwen opere mwen di mwen pap opere li di mwen si m pa opere m pap ka fè timoun paske m poko fè timoun m te nan ventèn mwen li di m fòk mwen opere m te byen ok m te gen ex mwen m tap viv avèl m al chèche l m mennen l lopital la doktè a di m menm bagay la li di fòk mwen opere pou l pete kis la pou mwen si l pa pete l mwen pap ka anfante ex mwen dakò mwen dakò pou l pete kis Se te 20 oktòb 2016, lè ke nou ale, paske nou pa t vin pou n opere, nou al lakay nou, nou retounen lopital la 22 oktòb pou n al pete kis. Lè n rive nou pa jwenn medsen an, ki se medsen, ki se doktè Pierre, epi nou pa jwenn doktè Pierre, lòt medsen nou jwenn yo, yo pa vle opere nou. Yo pa vle opere m, yo di m, mwen pa gen kis tòdi. Si m te gen kis tòdi, le menm jou m ta dwe opere, paske kis tòdi se yon ijans li ye nan lopital. Epi doktè yo pa vle operem mwen rete lopital la doktè chak doktè ki vini yo pa operem lè doktè Pierre vini 26 oktòb li jwenn mwen lopital la epi tou li vini se lè sa li vini li di oh ou lopital la toujou li pran mwen lale lantre nan blòk operatwa ansanm avèm. li opere. Mwen vin fè yon alèji nan lopital la apre operasyon an. Mwen te vin fè yon alèji. Apre operasyon an, lè yo vin fè alèji a, kounye a doktè e enfimyè ki te la, li te preskri nou pwomaz pou n al achte. Men preskripsyon an. Li preskri nou pwomaz pou yo ban mwen kont anti-alèjik. Li preskri nou. Sereng 5 cc Ex mwen pat gen monnen pou sereng nan yo kenbe telefòn li lèl pot lajan pou yo bali pou yo bal telefòn nan kounya la yo ban mwen enjeksyon an epi aprè yon ti tan m vin nòmal men m toujou gen doulè m lopital la m toujou toujou gen doulè lè doktè a vini poul voyem ale m di m pap ka ale paske m gen yon doulè m santi m paka leve pye. Lè m ale kote doktè a, li preskri mwen diklofenak, ki se 28 oktòb kounye a, pou doulè a. Lè l preskri mwen, men li, li preskri m diklofenak pou doulè a. Li di mwen, ou prale lakay ou paske ou nòmal, ou dwe ale. M di non m pa prale m gen doulè. Li voye m ale 28. lakay mwen. M opere 26 kounya a men lè m fin ale m toujou gen doulè, m gen doulè, m gen doulè e mwa novanm, wi novanm wi novanm novanm plè a vin anfle Ki ane? novanm toujou 2016 plè a vin anfle lè m wè l anfle l ap fè m mal m retounen lopital la

men m toujou gen doulè a. Doulè a pa janm rete. Chak jou m lopital la. M manje lakay mwen, m al bwè dlo Fatma. Tèlman m pa byen. 2018, lè m wè m ap pede gen fyèv, chak jou m gon fyèv, doulè rete la, mwen gon fyèv. Bon moun ki pale m de yon lopital Blanchard, anba Laplèn. Te gen blan la ki te la apre tranbleman de tè 2010. Lè m ale. Yo konsilte m, yo gade m, yo di m retounen al jwenn medsen ki te opere m nan. Yo pa ka fè anyen pou mwen. Men yo preskri m medikaman pou fyèv la. Yo di se operasyon m te fè deja, gen yon anflamasyon, fòk yo re-opere m ankò. Si yo pa opere m, li pa p bon pou mwen pi devan. Mwen tounen o FATMA ankò. Lè m tounen o FATMA, se ban mwen medikaman pou enflamasyon, ban m pou fyèv, yo pa janm fè anyen pou mwen. Lè m wè kat la mare 14 pou mwen, mwen monte nan yon lopital Petyonvil. M ale kay doktè Lamy. Ki non lopital sa? Doktè Lamy.
Non lopital la? M pa konnen non lopital la, m pa sonje l. Men m gen kat lan, m gen kat doktè Lamy an. Lè m ale kote doktè Lamy, doktè Lamy di mwen, mwen dwe retounen o Fatma. Se sèl medsen ki te opere m nan, k ka di sa l te fè. epi tou pou m jwenn yon solisyon. Si se pa sa, l pap bon pou mwen. Nan doktè Lamy di m konsa ke mwen, kisa m te genyen m esplike, li di non l pa kwè paske kis to a di son ijans m te dwe opere le menm jou m rive o lopital la. M pa ka opere 26 paske m pa t ap ka tann si se te yon kis to di. Kounye a doktè Lamy di mwen retounen al jwenn medsen an li pa ka fè anyen pou mwen. M retounen o Fatma ankò. Yo pa janm di m anyen. M ap mache lopital. Lè m wè m pa ka sipòte ankò, m ale m al jwenn doktè Philippe Boisvena nan Maison Bleue et Blanc, anfas Munchies lan. M al jwenn doktè Philippe Charles. Doktè Philippe Charles m di, Byen, depi 2016 m opere, m ap soufri avèk doulè, mwen poko anfante, mwen dwe swiv pou enfètilite paske mwen bezwen fè yon timoun e m ap soufri. Doktè Philippe fè sonografi pou mwen, li. Preskri m medikaman pou enfètilite. E lè m pran yo m gen plis doulè. E poutan li konsilte m, li wè l pa dwe ban mwen l, men l ban mwen medikaman. Lè mwen m pran medikaman m pa ka sipòte doulè, doulè pi mal nan kò m. M rele l, li di mwen pa pran yo ankò, retounen kote l. M retounen l preskri m lòt enjeksyon. Yo doulè pi rèd. M kite doktè Philippe, m tounen o Fatma ankò. O Fatma pa mande m. Sam pot pou fanmi. Lèm wèm paka sipòte, mwen ale nan kafou ti fou, mal kot yon lòt medsen ankò. Lèm rive medsen an fè sonografi pou mwen, li di ke li pap touche nan menm mwen dwe ale kot yon medsen lap voyem ki se doktè Viya la bon radyolab. Li pa touche nan menm, li voyem al jwenn doktè a li dim al fè sonografi sa pot bay. Men mwen gen pwoblèm done syatik. Pwoblèm nene syatik la se toujou menm operasyon an ki ban mwen. Lè m al kot doktè Via la, li fè sonografi a m tounen kot medsen an. Medsen ki te ban m fè la di m pran sonografi sa a ale o Fatma avè l, al pote l bay òtopedi w ap suiv lan pou l ka wè ki pwoblèm ke w genyen. Mwen pote l bay òtopedi an ki se doktè Alexandre ki t ap travay o Fatma. Doktè Alexandre ki se òtopedi ki t ap suiv mwen pou nè syatik. Doktè Alexandre pranm li voyem al fè terapi nan Ofatma ankò pou le nè syatik, lèm rive nan sal terapi a doktè a konziltem li dim non mwen paka fè terapi si mal fè terapi map andikape paske se premye operasyon an ki koz tout pwoblèm sa yo fòk yo rezoud li avan mwen fè terapi e depi pwoblèm sa rezoud mwen pap gen pwoblèm nè ankò. M tounen kote Doktè Alexandre. Doktè Alexandre di mwen, o ebyen ok, li pran papye a nan men m, epi li di mwen menm m pa ka fè anyen, m ap voye w fè yon IRM koulon pou yo wè sa. M di doktè, fò w fè yon fason pou mwen voye m jwenn moun ki te fè m sa, oubyen al pale avèk yo. Li di non, sa pa travay li, li pa ka itil m anyen, o li pa ka fè anyen. Li ban mwen preskripsyon IRM pou m al fè pou koulon. M pran papye a nan men m. M retounen ale a nan matènite a ankò. M jwenn doktè Timote. Doktè Timote di m, o, li pa ka fè anyen pou mwen, li ban m nimewo telefòn li. Doktè Timote te ban m nimewo telefòn li. Li ekri l nan papye ban mwen. O, pou m vin jwenn li nan klinik prive l. M di, bon, sa m pral chache? Se la m opere. Mwen pa opere nan men w. Se doktè Pyè ki te opere m. Men poukisa sa m pral fè kote w? Li di m, Non, fòk ou vin kote mwen, fòk sesi, fòk sela. Li di m yon pakèt bagay. Li ban m nimewo l, nimewo a la. Li ekri l nan yon papye ban mwen. Meni, Doktè Timote, li ekri de nimewo pou m vin jwenn li, l ap travay Ofatma. Men m pa t ale. M di, Se Ofatma ki te opere m, se Ofatma ki pou jwenn yon solisyon. Apre sa, li voye m ale, li pa di m anyen. Lè m soti, m pa ka sipòte doulè a ankò. Mwen. Toune yon sak mawon kòm vin jwenn doktè Dawson. Doktè Dawson di mwen gen yon anflamasyon, fòk mwen pran naproxen, fòk mwen sesi, fòk mwen sela, li ban mwen yon pakèt konprime, m achte yo, m pran yo, mwen vin pi mal. Aprè sa lè m wè m pi mal, mwen tounen ankò. Lè m tounen m jwenn doktè Dely. M di doktè Dely, sa k pase m?

sa ki pase a paske se yo ki koz sa k pase a kounya la m di doktè Via la èske l pap ka opere m li di m non li pa gen aparèy la li pap ka opere m lè l di m li pap ka opere m li di epitou sa k bèl la demwazèl on sèl ovè w gen medsen an lè l te opere w la li te retire youn nan ovè yo mwen ret on sèl ovè sa ki se 30 jiyè 2019. 30 jiyè 2019 m ap aprann ke m gen yon sèl ovè, 30 jiyè 2019 m ap aprann ke matris mwen mare avèk ovè m, 13 jiyè 2019 m ap aprann m gen yon mas ki pa menm gen rapò matris mwen an vle, e m te nòmal. Yon doulè m genyen mal o Fatma pase pou m jwenn solisyon m vin pi mal 27 ans timoun mwen ye 27 ans laj pou yo pran yo kokobe m konsa mwen tounen o Fatma aprè rezilta sa m jwenn doktè deli ògàn nan yon pasyan san otorizasyon l li di m non sa pa gen dwa fèt li di kèlkeleswa yon medsen ki fè sa li dwe pran prizon pou sa l fè a. Sa pa fèt. M di, E vre? M di, Ou si sa w fè a, sa w di a? Li di m, Wi. Li di, Ou gon moun ou sa rive? M di, Wi. Li di, Kiyès? M di, Mwen menm. Li di, Ki bò sa rive w? M di, La a. Doktè Denis pa konn kote pou l met kò l, li pa t konn tete mwen. Li pa konn sa pou l fè. Li di, Onè de madam, retire yon ovè, e pa lafendimonn non. Yon fanm ki gen pitit. Ti moun mwen ye. Oh retire yon ovè madam. Se pa la fête du monde non. Tout moun ka viv avèk yon ovè. E avèk yon ovè ou ka fè pitit wi. M di m pat mande w si m te bezwen fè pitit. M te tou bezwen fè pitit. Doktè Deni preskri m medikaman. Menm jou a. Lè l preskri m medikaman, li preskri m meni. Doktè Deni wap jwenn, wap wè meni. Lèm gade preskripsyon m wè Charles Meriten m pa rele Charles Meriten sa e lèm rive lakay mwen Majorite doktè an Ayiti pran pasyan pou enbesil depi w malad ou sòt yo pran w pou w pa konn li se nòmal se doktè w te renmen doktè wal aprann si m pa renmen doktè m pa ka al aprann doktè Majorite doktè enfimyè an Ayiti yo toujou ap minimize m pasyan ki malad ale yo pa konn li depi w malad ou sòt. Li preskri mwen men ni tramadol Tramadol e charles meriten M pa rele charles meriten M rele louis nephtalise paske dosye m pa nan men w W ap regle yon lot bagay Si m t al achte medikaman sa E apre operasyon m te fè alèji M pa t janm konn pran tramadol Sa k di m se pa avè l m fè alèji a Sa pa di anyen M retounen lakay mwen l pa di m anyen Lè mwen m pa ka sipòte m ale nan karayib Doktè Guerrier di m Guerrier Dieuseul di Li pap banm pale nan medya paske li pa bon pou enstitisyon an Li rele direktè mete OFATMA ki se Agabus Joseph Li di l men yon ka ki vin jwenn li Si l kite demwazèl la pale la li pap bon pou enstitisyon an Ou wè si w a regle koze a avèk demwazèl la alamyabl Doktè Agabus di Guerrier Dieusel voye demwazèl la vin jwenn mwen a inè nan Ofrat ma site militè. M di ok pa gen pwoblèm. M pran randevou pou m ale donk lè m prale blòk midi 40 paske m gen randevou lè m rive Vilaj Solidarite Guerrier Dieusel rele m paske l te ban m nimewo l li ban m nimewo a Gabis li di m ap mande pou Doktè Toby se Doktè Toby k ap ban mwen Doktè Agabis, men sa Guerrier Dieuseul te ekri ban mwen. Li ekri Doktè Toby, li ekri Agabis Joseph, li ekri nimewo Agabis Joseph, li ekri nimewo pa l pou m rele l pou m di l kòman sa pase. M ale m al jwenn Agabis. Lè m rive, Agabis pa resevwa m, li lage m nan men Doktè Toby. Doktè Toby pa menm konn pou ki sa m la. Li di Doktè Toby al mennen demwazèl la wè jinekològ. M di non m pa prale. Doktè Agabus vire l kite m. M di m pa prale m pa t vin wè doktè. M vin kot Agabus. Doktè Toby di non m pa prale. Lè m esplike m di men sa m genyen men sa m genyen li di m pa prale. Tout sekirite kanpe lopital la yo di m pa prale. M fistre. M fistre m pa annafè. Sekirite pa ka ap kanpe pou mwen di m pa pral lakay mwen. M te vin kot Agabus. Agabus pa resevwa m. Se nòmal pou m al lakay mwen. Doktè Toby di m pa prale. Sekikirite ki te la ki di m pa prale. Li di m dwe wè direktè medikal la ki se doktè Bens. Lè m wè yo kanpe pou yo ban m presyon, m rete. Lè m wè doktè Bens, doktè Bens di, O, demwazèl, erè a fèt, li fèt nèt, li pa ka repare ankò. Sèlman, w ap swiv doktè pou yo wè sa ki genyen. Epi apre sa, w ap mache nòmal ankò, w ap vin tankou yon jèn fi ankò, w ap vin fè pitit, w ap vin seksi. Y ap radote paske l konnen ke m p ap janm ka fè timoun ankò. Li konnen ke m pap janm ka nòmal ankò. L ap ban m kenbe yon pakèt radòt ki di pou m tounen lopital la, pou m sesi, pou m sela. M di ebyen oke, pa gen pwoblèm. Anfòm pou m vin wè doktè Bronch. Doktè Bronch se yon gran jinekològ. Bon, l ap ka wè sa k pase, l ap ka wè sa k sesi. Ou konn sa k bèl la? Lè m ap monte, m jwenn doktè Pyè nan mach la. Pwè sekirite a k ap di l, nou pral regle sa. Nou pral regle sa, ou pa bezwen bat kò w, nou pral regle sa. Yo pa di m anyen ki serye, mwen tounen lakay mwen. Lè m wè m pa ka sipòte vre ankò, doulè a rèd m pa ka mache. Paf m ap mache, sandal mwen rete nan pye m, m pa konnen. Paske nè a vin ap panike m, nè lan vin rive nan yon moman paralitik, m ap gen fyèv, m pa ka sipòte ankò. M kontakte yon lòt moun ankò. Li dim lap fèm pale avèk Agabis. Lè ke l pran kontak avèk Agabis, Agabis banm randevou Dèlma 95 nan Konam pou m al jwenn li. Lè m al jwenn Agabis, Agabis di se pa doktè a non kap pale avè w la la kounye a, se pè de fami an. Nephtalie esplike m sak pase, m esplike l. Li di o, erè a paka defèt Nephtalie, men fò nou jwenn reparasyon. Nou pral fè reparasyon an, ou prale lopital Bènamez, ou pral opere. M di kiyès ki pral opere m nan? O, o Fatma, nou pral mennen w Bènamez pou yo ka al opere w. M di kiyès ki pral opere m nan? M di an nou fin kòche m lan pou m tounen pote tèt mwen ban nou ankò? O non, e sè se sa pou nou fè, lè nou fin opere w, w ap vin nòmal, epi tou pou m ban w djòb o Fatma. M di ok, lè w fin ban m yon djòb o Fatma, epi Doktè Pyè kontinye ap kòche moun o Fatma. Kontinye ap domaje pitit fi moun. M di se sa. M di sa vle di. Sa se dezi. Se sa w vle antanke viktim. Men mwen menm antanke viktim m poko di w sa m vle. Ou menm ou vle ke ou viktim o Fatma, ou vle pou yo repare w nan Bènameus, apre sa pou yo ban w djòb o Fatma. Ebyen mwen menm m pral di w sa m vle. Mwen menm m vle pou o Fatma repare erè l fè a. Epi pou l dedomaje m. Paske ki gason k pral ranmase m san matris, san ovè? Ki gason k pral pran m? Ak kiyès m pral viv? Ki vi m pral genyen? Ki vi m pral genyen? M pa t vle pran rezo sosyo poutèt sa. Paske m te vle gason k ap anfas mwen an se mwen k pou di l sa. Se pa sou rezo a poul wè sa. Lè m wè m pa kapab m ale kiskeya l pa di m anyen m ale kiskeya kiskeya filme m li fè entèvyou avè m li di m ale nan karayib ankò retounen al jwenn gèrye ankò kounye a lè m lè m ale kounye a la menm gèrye di ebyen fwa sa m ap ba w pale paske agabus pa fè dwa l lè m pale nan karayib apèn m ap pale bòf se kanpe m. Pase kanpe wi. Pase di pran avoka. Madam pran avoka. Ki avoka m bal pran? Lè m wè m vire m ale. Depi lè m vire a, telefòn m ap sone pase m te kite telefòn mwen nan Karayib. Y ap rele m y ap menase m. Moun ap rele m nan telefòn y ap menase m. Tout moun, anpil moun ap rele m. O, ou sesi ou sela. Ti moun pakèt pawòl yo voye sms ban mwen. Moun yo rele m tou m anrejistre yo. Paske m pa konn moun yo, y ap menase m. O, m ap fè moun pou Ofatma, m ap fè moun pou doktè.